Coucou mes amours koman nou ye se zanmi nou Wetia Films jodi a mwen tounen back avèk yon lòt diferan video pou nou jodi a video mwen pote pou nou se aksyon ou verite se mwen menm avèk Rose ki pral fè video sa pou nou jodi a e lè nou poze kesyon si se aksyon sa yo di nou fè a se li nap fè si se verite epi nap reponn verite si tout fwa nou pa vle reponn verite ebyen nou kapab bwè yon Ketchup ki se sòs tomat. Yon kiyè sòs tomat. Ok mes amours. Rete branche mwen ap pase nou gwo zòm ouzo kapap fè yon ti salitasyon ansanm avèk nou. Kòman nou ye? Non pa m se Roselò. Menm jan Ritha sot di l lan, nou pral fè aksyon ou verite. Ok mes amours, nou kapab wè aksyon ou verite. Ok mes amour nou pral kontinye video a kom nou te wè deja mwen te gentan fè intro a ebyen nou kapab wè se Depi nou pa bay verite nap bwè sòs tomat e depi nou bay verite ya tout est bon ok mes amour nou ap komanse se mwen menm kap woule ak sou verite ya avan Erosdor pral pran aprè Erosdor pral woule mwen menm mwen pral pran ok mes amour nou komanse.
Aksyon! Oke mes amour oo se jwe n aksyon mes amour aksyon aksyon aksyon mwen pral poze l yon kesyon epi li pral fè l pou mwen oke mes amour aksyon mwen pral poze Roselò li kapab bwè yon gode dlo glase kounya byen rapid nan yon segond ooh rapid rapid lap bwè dlo glase a nan yon segond map vide l pou li epi l kapab bwè l nan yon segond mes amour.

Ok mes amour li pa anpil nou Mwen kontan mes amour mwen kontan Ou ka bwè dlo a li Ok nou ka kontinye pou rose lò kounya li pral se mwen pou mwen pral pran ale guys. Ay, ou ka te fè jete li. Oh, mes amours, aksyon, aksyon, aksyon. Ok.
Petya, ou pral bre tout reji sa pou mwen. Chèzi. M ap konte rive sou 10 pou fin bre tout reji sa.

Oh guys Oh Ou pa pran anpil non
Non m pa pran anpil men m te preske fin bwè ji a Oh ok M te preske fin bwè ji a
Ouch Ay guys M komanse bouke Chut
Chut Jesus!
Verite! Verite guys! Mwen pose lòt kesyon ki se verite. Ok Rose, ou pa reponn kesyon an? Nan 2 segonn ou reponn kesyon an. Eske lè manman ou ba ou yon travay pou fè, ou pa konn pou konnen? Verite. Ki?
Verite.
Eske lè manman w ba w yon travay pou w fè, li di w fè yon travay epi ou santi w pa ta fè li epi w bougonnen, ou bougonnen anba. Bay verite a. Wi. Bon sa e verite. Sa vle di nou souvan fè sa ti moun yo epi gade nou fè sa non pafwa. Ou pral fè li wi men ou santi w te yon jan. Epi ou di epi w tou pral fè li. Epi manman pa ka tande kisa w bougonnen di a non. Mwen mwen paka tande sa ou bougonnen di a non guys ok mes amours nap kontinye jan pou oze Jesus Aksyon guys Aksyon
Ok Aksyon aksyon aksyon aksyon Ou fon ti danse pou m
Danse mezanmi

Wap fèm bwè, wap fèm bwè sos tomat la wi. M pa zanmi danse a guys. Poze. Ay! Sos tomat. Mwen te.

Mwen pa fè sa toutan men pafwa. M gwo ti mepriz ant lakay mwen vre. An verite. Ok mes amours, se paske Rose konnen ki fè li di nou sa guys, ok? Si yon moun konnen bon ou pat rekonèt mwen e ekri w ap ekri m ou di konsa, m pral reponn ou, pa m janm jwenn repons nan men. Se konsa mwen ye. Depi m pa konnen ou ap ekri m, m pa janm reponn ou. Jiskaske ou menm w ap rete, ou pa janm ekri m ankò guys. Paske mwen pa yon moun ki konsa tou la. Si m pa rekonèt ou, si ou pa zanmi mwen, mwen pap janm reponn ou. E si w ap ekri m tou, ou pa di se entèl, Se zanmi ou etsa ou byen se Roselor se Farah pou nèg tòmè bèk m sali sali w lap fè 10 ans ou pap janm jwenn repons sali sa dakò mes amour. Rete mwen bay verite. Pral rive pou ou Rose.

Mwen kap pran.
M toujou ap bliye.
Aksyon guys, aksyon.
Aksyon. Aksyon. Mwen kesyon aksyon. Ok. Mwen gode dlo glase mwen silvouplè. Gode dlo glase.

Ok. Aksyon verite sa me zanmi. Sa sa mat la pa gou di. Oh, se gou, se gou. Ok, ou se jen aksyon. Ou se jen aksyon, guys. Wap kanpe, pi nou pal pase yon mizik, wap danse mizik la pandan 2 minit. Pandan 2 minit. Pase mizik la pou mwen. Pandan 2 minit, 2 minit, guys. 2 minit.

Baw sos tomat pou m baw. Ahh! Ok guys, se tou, se tou, se tou, se tou mes amours, nou prèt. Ok mes amours, nou kapab wè Rose sot danse guys. 2 minit danse, li nan rete yon sèl, m pa konnen kisa li, kisa m bal fè la. Danse a pa ladan guys. Verite, verite guys, verite. Verite. Mwen zan wè poze mwen kesyon verite. Verite.
Verite. Ou pal Meksik?

Ok mes amours, se video sa mwen te pote pou nou jodi a, bèl ti challenge, nou kapab kontinye pi devan nou kapab pote pi bèl challenge pou nou ok mes amours, lè ou fèk komanse ou lage l konsa, men pi devan nap jwenn pi bèl challenge avèk Rose nou kapab jwenn pi bèl challenge sou chanèl Wetsia Films. Se yon plèzi pou m te ansanm avèk nou mes amours, pa bliye nou kapab swiv mwen sou Instagram Wetsia Films 97. Ok mes amour wed sa fenn renmen nou anpil e rose renmen nou anpil rete branche sou kanal lan map retounen ankò pou yon lòt nouvèl video tchaww a la prochèn.